J'ai cree ce contenu Poukisa mwen kreye kontni sa Mwen kreye kontni sa avèk anpil swen Ebyen Auguste Nidjonsky poukisa mwen fè sa An me bazan sur les méthodes que j'applique ebyen nan pwòp aktivite pa m ok nan pwòp aktivite m pou m obtenir des résultats Alors si konsèp video sa li menm vous a plu pa ezite kite yon like pa ezite abone ansanm avèk chèn chanèl lan. Pa ezite pataje video sa ansanm avèk yon zanmi w si w swete benefisye ebyen fòmasyon gratuit nou an sou Google Ads ou kapab toujou klike nan lyen an pou w te kapab rejwenn ebyen evidaman gwoup telegram nou an inclusive kote ke mwen mwen pataje de rezilta konkrèt mwen menm ansanm avèk etidyan Newman yo pou nou te kapab pwopoze w egalman de nombre bonus donk nou pral pase mètnan ansanm avèk kontni an ki se vif du sujet a ann ale la. Donk premye pati an la mwen ouvè ekran m nan jisteman pou te kapab konprann sispann gaspiye lajan w sou Google Ads san trafik san ke ou menm ou pa konnen 7 erè sa yo donk nan videyo sa nou pral aprann 7 erè ki vrèman krisyal pou te kapab konnen kijan ke ou menm pou pa gaspiye lajan w e jisteman pou te kapab fè anpil vant nan platfòm sa ki rele Google Ads. Prepare kontni sa avèk pli grand swen

Donk gade video a nan fen an pou kapab konprann sa. E ke vou repanse a tout eseye, si w repanse pou kapab reeseye, refè yon lòt biznis, enbyen ou pa oblije, enbyen al kreye yon lòt biznis ou sipoze swiv etap yo. Nan video sa, mwen pral garanti w sepandan ke yon bòn pati, enbyen pou kapab swiv, mwen pral ede w dezòmè a analize votre campagne, ka se ce qui faudra toute la différence pou w kapab debloke vant ou an. Jisteman pou nou te kapab rantre nan vif di sijè a nou genyen ebyen paj Mapa Mental lan la. Kisa li siyifi? Kisa li di Auguste Nijonski? Ebyen mwen pral rakonte w ebyen mwen pral rakonte w de A a Z ebyen 7 pwen ok mwen pral rakonte w 7 pwen kote ke si tout fwa ke ou menm ou mete fokis ou nan 7 pwen sa yo ebyen li inevitab pou pa bay rezilta. Premye pwen an kisa li ye Auguste Nijonski? Jan nou kapab remake l lan la premye pwen an se chwazi pwodwi. Donk kisa li ye? Ebyen a chak fwa ke ou menm ou pral fè marketing d'affiliation, a chak fwa ke ou menm ou pral vann sou entènèt la a pati de platfòm marketing d'affiliation an, il va falloir ke ou menm ou chwazi yon pwodwi. Ebyen kijan ou pral fè chwazi pwodwi sa a Augustin Nedjonsky? Ebyen tou senpleman ou prale la, ok, ou prale la. Konbyen moun la, m ta renmen konnen konbyen moun, ekri nan kòmantè a, èske yo genyen yon platfòm nan kont sa deja? Èske yo genyen yon kont nan platfòm sa deja padon? Ebyen platfòm sa li menm li rele Clickbank, ok. Platfòm sa li menm li rele Clickbank. Ebyen kisa ou pral gen pou fè jounen jodi an, ou pral tou senpleman, si tout fwa ke ou pa fè pati de fòmasyon New Money an, ebyen ou kapab tou senpleman ale gade nan videyo ke mwen menm mwen fè nan platfòm e nan kanal YouTube lan pou kapab wè ebyen platfòm sa. Ok, ou kapab kreye yon kont sou platfòm sa. Mentnan lè ou fin kreye yon kont sou platfòm sa kisa ou pral fè, ou prale nan Mercado kote ki genyen boutik d'affiliation, boutik de produits. Ebyen kisa ou pral fè, ou pral chwazi yon produit byen evidamman. Pa enkyete ou! Pa enkyete w si tout fwa ke ou menm ou pa vann e ou pa konprann anglè ok pa enkyete w puiske biznis an lign ou te mèt nan kelkeswa peyi w ap kapab fè l dakò donk kisa w pral fè la w pral genyen pou kreye yon kont pou mwen la ok ou prale nan seach ebyen la w pral rive nan top offers yo top offers yo se la ke ou menm ou pral jwenn òf yo mentnan la kisa ke mwen menm mwen di pou fè an premye pou ou pa sispann pou sispann gaspiye lajan nan google ads ou prale tou senpleman chwazi pwodwi an kounya la ki kritè ou pral genyen pou fè pou chwazi pwodwi an premye kritè a se ba volume donk. La majorite dè jan, lè y ap chwazi yon pwodui, se ba volim de rechèch. Donk, si w pran yon pwodui ki gen yon ba volim de rechèch, enbyen, ou deja, e, e, e, e, m pa konnen ki estrateji ou pral itilize. Donk, gen yon estrateji ki rele Batch ak Okorensa, si w ap itilize yon, yon estrateji Batch ak Okorensa, enbyen, ou kapab itilize yon, yon, yon pwodui ki gen yon volim de rechèch ki ba. Ki jan ou pral kapab fè, e, e, regade sa, Augustin Nijean? Èske ou prale la? Ok. Ou prale la nan Planejadò, Planifikatè dè mo kle. Ban m mete li an franse pou nou te kapab konprann li la.

ki kondisyone ansanm avèk enpresò la. Wap mete non pwodwi an la tou senpleman. Men la kisa w pral fè etan done ke nou menm nou pral vann an anglè, nap jis klike la, retire e peyi e Brezil nou mete tou tout lè peyi epi nou mete lang anglèz. Bon, la m panse mwen fè plis videyo pou te kapab rantre nan sa, se pa sa ki objektif e la e e videyo sa, objektif lan se tou senpleman fè w konprann kijan pou pa gaspiye lajan. Dakò? E kijan pou vann nan Google AdS. Donk, nou genyen la ba volume de recherche, ou sipoze konn ki pwodwi ou pral vann, yn fwa ke ou konn ki pwodwi ou pral vann, tankou la nou gen pwodwi sa ki se Blimyòm, e Plimbum, ok, ebyen yn fwa konn, ou konnen ki pwodwi ou pral vann ou pral konn e eseye gade volume de recherche lan. Kounye a la si demand planifikatè a moutre, ki demand, ki tip de demand planifikatè a moutre, ebyen se planifikatè a ki pral pèmèt ou wè ki demand, ebyen ki volume de recherche pwodwi an li menm li genyen, jan nou menm nou kapab remake l la, mwen mete l la, ok, ou mete non pwodwi a epi ou mete. Voir les résultats. Une fwa ke ou mete voir les résultats, ebyen ou ap wè rezilta yo menm yo afiche la. On est bien d'accord? Ok, rezilta yo menm yo afiche la. Donk, a pati de sa ou pral konnen kijan ke ou menm ou pral fè segmentasyon kanpay ou an. Donk, e planifikatè a se li menm ki moutre sa. Mwen sot moutre ou sa kijan ke ou menm ou kapab verifye l. Ok, kounye a la, pa gen rechèch, pa gen klik, pa gen vant. Donk, si tout fwa ke ou menm ou fin chwazi pwodui an, ebyen, ou sipoze pou yon pwodui ki gen yon enòm, Baz yo an enòm, sa pral depann de ki strateji ou pral itilize. Men la, jan nou kapab remake l nan la, nan pwen planifikatè de mo kle sa la, ebyen nou ou genyen yon, ok, ban m fè kon, ban m fè l kon sa pou nou kapab wè pi byen, ok, nou genyen e, e, e, volim de rechèch mansyèl, ebyen nou genyen antre 10.000 a 100.000, ok, sa se deja pa mal pou nou te kapab lanse pwodui an la. Ebyen, in fwa ke nou pran yon chan, yon jan de pwodui kon sa, ebyen, n ap wè ki, nou resevwa li, klik, nou resevwa, ebyen. enpresyon epi nou pral fè sa ki rele konvèsyon ok byen la se premye e rezilta se chwazi yon pwodwi ok se premye etap la se chwazi yon pwodwi mentnan lè nou fin chwazi pwodwi an nou pral ale nan dezyèm etap la dezyèm etap la kisa li ye se pese ba deyò òf la lejè kès ke je ve di pa la mwen te fè yon videyo pou moutre nou nan kanal youtube mwen an ok si nou ale la kanal youtube mwen an la ebyen nou kapab remake mwen fè yon videyo sou sa.

epi ou mete CPC a ba, epi òf lan li menm li gen yon gran volim de rechèch, kounye a miz ou an ba pase konkirans lan. Donk konkirans lan li menm moun ki pral fè sa ki rele anons yo nan Google ADS tou, ebyen Google pral moutre moun sa e konkirans yo pral ba yo e pati leylon lan. Sètadi ke majorite moun ki pral klike e non pwodui an, ebyen se konkirans ou an yo pral wè, se anons konkirans ou an yo pral wè, yo pap wè anons ou an. Poukisa? Paske konkirans lan li menm li bay plis Ebyen, e outsi, ou di mwens, plis bagaj pou Google ADS te kapab moutre anons li an. Ok? Ou pa antre nan bon pozisyon w. Sètadi ke, sa ki rele leilon lan, ki rele le chè, e, e, anchè lan, ebyen se pese ba a, si w mete yon se pese ba e ke w itilize yon pwodui tankou pwodui sa ki mwen mwen sot moutre w lan la, ok, ebyen tou senpleman, w ap wè, ou jisteman pa rantre nan leilon Google ADS lan. Ok? Epi w ap genyen yon minim. Ti yon ti kal enpresyon dakò donk si ou pa parèt ou pap vann kisa sa vle di ebyen si tout fwa ke ou menm ou pa parèt nan rezo de rechèch lan la ok lè moun nan li menm li mete non pwodwi an la pa egzanp la li mete non pwodwi an la swa li mete review ou di mwens li mete non pwodwi an senp ebyen si tout fwa ke ou menm ou pa fè kisa ebyen si tout fra ou pa parèt ou pap vann ok ebyen il va falloir ke ou konn kijan ke ou menm ou pral kapab jere CPC a se sak fè mwen mete yon video la ok mwen mete yon video mwen moutre w de A a Z kijan ke ou menm ou pral kapab fè sa ki rele jeranse a dòt ji CPC a la dakò byen mentnan la kisa ke nou pral aprann la nou pral aprann twazyèm pre an la twazyèm pre an la kisa li di twazyèm pre an li di kont lan egzakteman ebyen nap pale de kont Google ADS ok. N ap pale de kont Google ADS lan. Kont lan si kisa li ye, pèfòmans diferan. Donk kont lan lè ou rive nan kont lan la, ok, ou rive nan kont, ok, kont Google ADS, enbyen sa se kont Google ADS lan. Yon moun ki pa gen kont Google ADS ankò yon fwa, al gade nan videyo yo e ki sou chanèl YouTube lan, w ap wè kot kijan ke mwen menm mwen moutre w ke ou kapab kreye yon kont Google ADS. Ok, byen, enbyen li se yon faktè ki enpòtan. Poukisa? Ebyen li genyen diferant pèfòmans. Kèlkeswa kont ou kreye nan Google ADS, ebyen genyen diferant pèfòmans pou kont sa. Ok, kijan ke ou menm ou pral kapab remake sa? Bon m bay yon ti zoom la. Ok, kijan ke ou menm ou pral kapab remake sa? Lè mwen di ke pèfòmans yo diferan pou m te kapab dekòtike l pou ou, chak kont pèfòme yon fason diferan. Pa egzanp la, si m kreye yon kont nan Google ADS, Ok M gen plizyè kont la nan Google ADS, si m ale nan Google ADS la e ke mwen mwen kreye yon kont, enbyen sètadi kont sa li menm li pral fonksyone de manyè diferant. Gade CPC mwen peye. Gade CPC mwen peye, ou wè la, jan n ap gade a kapab gade a la, ou wè CPC a, m pa menm peye on reais pou CPC a. Enbyen se sa k bon nan biznis an ling lan, lè w ap fè biznis lan, enbyen ou sipoze konnen kijan ke ou menm w ap depanse kòb ou e konbyen kòb ki ap antre. Ok, donk. M panse ke etidyan m yo, yo resevwa estrateji sa tou kote ke mwen moutre yo peye yon volim de CPC ki vreman minim. Ok? Pou yo te kapab komanse. Bon, se pa la fè ou kapab peye yon CPC gran tou, men se pa tèm videyo a la. An ale la, ebyen, kont lan li menm li fonksyone de manyè diferan. Gen kont ki deja bon depi komansman an gen kont ki woule pa ki pa woule byen donk sa sa vle di lè ke ou menm ou ale nan ou kreye yon kont nan Google ads ok ou pral fè yon anons pou vann yon pwodwi ebyen ou pral ale nan kreye yon kont pou kapab kreye yon kont ebyen il va falloir ke ou ebyen gen yon pwodwi deja pou konnen kijan ke ou menm ou pral vann pwodwi an ebyen nan kont ke ou menm ou pral kreye yo la jan nou kapab remake an la Ebyen nou kapab wè gen plizyè kont la, nou gen plizyè kont nan Google Ads, ebyen nan kont ke ou menm ou pral kapab kreye w la, ou kapab fè plizyè kanpay ladan yo. Men, kont sa yo pral fonksyone de manyè diferant, donk ou sipoze konnen sa. Nouvo kont pa pran plis tan, nouvo kont ka pran plis tan, donk si w kreye yon nouvo kont, ou fè yon kanpay sou li, e ke ou ka pa jwenn sa ki rele klik, ou ka pa jwenn sa ki rele enpresyon, ou ka pa jwenn sa ki rele se, e, e, e. done ki sa ki data ladann ebyen tou senpleman depi kont lan fek fèt ebyen ou pral tou senpleman moute CPC a sa se yon lòt strateji pafwa pwoblèm nan se nan kanpay lan e se pa nan kanpay lan men nan kont lan li ye donk si pwoblèm nan se nan kont lan ebyen ou kapab toujou ale kreye yon lòt kont ok ale kreye yon lòt kont nan Google ADS pou te kapab avanse ok si ou rive la nan video a ou kapab toujou kite yon like ou kapab toujou klike nan lyen ki nan deskripsyon an pou te kapab Rantre an kontak ansanm avèk nou si tout fwa ke ou menm ou entèrese a lide de fè de lajan sou entènèt, a lide de konprann kòman maketing dijital la fonksyone, a lide de aprann sou entènèt lan pou kòmanse fè dè revni. Donk ou gen lyen nan deskripsyon yo e ou kapab toujou pataje video sa ou byen like en byen e subscribe ansanm avèk chanèl la pou te kapab ankouraje nou kreye plis de kontni de valè sa. Bon an nou avanse la.

Klilè lan ebyen ou parèt devan moun ki sèlman kirye ok ebyen monte fati machandiz Klilè lan ou parèt devan moun sèlman ki kirye ou pa atrape e atansyon achtè yo ok epi trafik ki pa kalifye donk kisa ki pral kisa ki pral lakoz sa ebyen lè ke ou menm ou pral kreye yon kont nan Google ads ou sipoze ebyen fè sa ki rele segmantasyon segmantasyon kisa li ye banm ba nou yon ti poul la ok si n ale lan Public Alvo E banm metel an fransè pou nou kapab konprann kisa ki public ou al vwa, ki se piblik sib. Ok, enbyen ou pral konnen enbyen tout sa yo nèt. Nou pral antre la yo lè ke ou menm ou kòmanse ap vann ok. Enbyen kisa ki e pwouve ke Leilon lan li menm li pa òganize byen. Enbyen ou pral konnen kijan ke ou menm ou pral fè segmantasyon, apati de segmantasyon sa yo ou pral parèt enbyen devan moun ki pral achte direkteman. Dakò? Byen, sa se pou mou te fè Leylon an ansanm avèk machandiz Leylon an kijan li menm li fonksyone nan Google ADS. Nou pral antre nan senkyèm nan la, senkyèm nan se twòp ti tès, ok, twòp ti tès lan kisa li siyifi? Auguste Nijonski, mwen kòmanse nan biznis an liy, mwen teste yon pwodwi epi mwen kanpe. Auguste Nijonski, mwen kòmanse nan biznis an liy, epi mwen te kanpe yon, mwen te fè yon anons, mwen wè mwen depanse 20 reais, woy mwen pa konprann anyen mwen kanpe, mwen abandone. Woy poukisa? Ebyen ou pa fè ase de tès. Pa bliye, lè se biznis an liy wap fè, lè se maketin dijital wap ansenye, lè se tout bagay sa yo, se atravè entènèt la ou bezwen vann, ebyen se tès ki pral pwouve ou. Ok, se testing. Tout biznis an liy se testing. Kenbe sa, make l nan yon kaye. Ok. Ebyen twòp ti tès. Lè m sou twòp ti tès lan. Si tout fwa ke ou menm ou di ou entèrese reyèlman a lide de fè de lajan an liy, epi ou fè m konprann ke e depi lè ke ou pran fòmasyon m nan, ou fè yon sèl anons. Ok. Ou pa vle travay sou entènèt lan vre. Ok. Lespri m di ou, di m ke ou se yon moun ki gen yon lespri ki pòv. Ou fè yon sèl anons. Poukisa ou fè yon sèl anons pandan ke mwen di ou, ebyen, biznis an liy se tès li ye. Tès se yon anons. Yon sèl, yon sèl pwodui kapab fè ou travay ansanm avèk tèt ou. La on è byen dakò ke yon sèl pwodwi kapab fè w travay ansanm avèk tèt ou. Men pou w jwenn pwodwi chanpyon sa yo, fò w chita devan laptòp lan, fò w chita devan òdinatè lan, fò ke ou menm ou ap travay pou sa. Fò ke ou menm ou bay yon tan pou w te kapab aprann pou w travay sou sa. Donk se sa k fè m di w, twòp ti tès, si w fè yon sèl tès, yon sèl anons, yon sèl modèl de presèl, yon sèl mo kle ki rele palavra chavyan, enbyen tou senpleman ou p ap fè biznis. Ok ou ap eseye e gen diferans ant yon moun ki ap eseye avèk yon moun ki ap fè biznis reyèlman donk ebyen moun kap fè biznis reyèlman an kisa li fè li pa sèlman fè yon sèl anons se fè plizyè anons li teste plizyè pwodwi li teste plizyè modèl de pwesèl epi li genyen plizyè de mo kle kote ke li ap chèche segmantasyon la nou pral antre ebyen kòman ke ou menm ou pral kapab fè sa wap jwenn sa tou senpleman ebyen ee nan metòd ke nou menm nou aprann kòman etidyan jan nou kapab remake l la la ki ap jwenn rezilta kote ke mwen mwen ap travay de maketing dijital kote ke mwen mwen ap travay sou entènèt lan atravè metòd sa yo donk ou pral kapab aprann sa si tout fwa ke ou menm ou entèrese a sa ou kapab toujou klike nan lyen ki nan deskripsyon yo pou antre nan kominote telegram nan ou di mwens pou fè pati de kominote Genius School lan ok ebyen si w pa teste varyasyon ebyen se pa ase de tès ou pa bay algorit lan ebyen. opsyon pou li te kapab aprann ki jan kanpay ou an fonksyone. Ebyen algorit lan se li menm ki pral voye sa ki rele data a pou te kapab wè ki jan kanpay ou an li menm li ap mache. Ok. Data a se sa yo. Se sa ki rele done yo la. Ok. Byen. An nou avanse la. Kounye a nou pral antre nan sizyèm pwen an. Sizyèm pwen an ki sa li di Augustin Nijinsky. Pa bliye, sa nou ap aprann nan la se si sispann gaspiye lajan sou Google ADS san trafik, ebyen nou esplike w 7 erè ki krisyal pou te kapab pa gaspiye lajan. Sizyèm nan kisa li ye? Ebyen sizyèm nan se tout senpleman anons lan li menm li fèb. Majorite moun ki ap fè kanpay nan Google ADS ebyen yo pa gen yon anons ki robis. Wap wè efikasite anons lan li menm li vrèman fèb, efikasite anons lan li mwayèn, ebyen mwen menm mwen endike ke chak moun ki pral fè anons Apati de metòd pa m nan, fòk efikasite anons ou an li plizoumwen ekselan. Ok, li plizoumwen ekselan. M panse ke depi nou antre nan Google ADS epi nou antre nan piblisite, se sa ki se anons lan, ebyen n ap wè kijan anons yo li menm yo afiche. Ok, n ap wè anons yo kijan yo menm yo afiche devan je nou pou nou te kapab fè anons yo de manyè efikas. Donk, nou gen anons ki trè jenerik, si tout fwa ke ou menm ou fè yon anons ki trè jenerik, ebyen ou pap atire majorite moun ki pou kapab atire majorite moun ki te pou ap achte si li pa atire atansyon ebyen moun pap achte ok si ou pa filtre bon moun yo ebyen moun pap achte ou deja ap gaspiye lajan e ke ou pap jwenn rezilta donk fò anons lan li menm li genyen sa ki rele yon efikasite ki trè bon kijan m kapab moutre w sa ok si m ale la nan anons sa ok si m ale nan anons sa la ok nap wè la ok. Qualidade do anons ok li enkonplè la ok li enkonplè wap wè kalite anons lan la anons sa la wè wap wè kalite anons lan la a chak moun ki pral fè anons wè Ajouter de lede nanèk siplemantè de vòt a piblisite nap wè kalite de anons li enkonplè la enbyen lè w pral kreye yon anons mete l e ekselan pou nou se sa ke nou menm nou ansenye se sa ke mwen menm mwen fè ki fè m kapab jwenn rezilta se sa k fè m vin la m pataje l ansanm avèk nou la. Ok ok m pataje l ansanm avèk nou la se pa peye nou peye m se kontni gratwit donk si tout fwa ke ou menm ou vle aprann ou kapab toujou e si tout fwa ke ou pa gen ase dajan ou di mwens ou pa gen ase denvestisman pou kapab kòmanse biznis ou atravè Google Ads atravè Facebook Ads atravè marketing digital ebyen ou kapab toujou gade videyo yo la ok gade videyo ki sou chanèl mwen an la ebyen pou te kapab aprann kòman ke ou menm ou kapab fè biznis anliy dakò pa gen pwoblèm la nou pral antre nan setyèm pri an la, setyèm pri an la, enbyen si tout fwa ke ou rete, enbyen pou gade setyèm pri an la ou kapab toujou ba nou yon like, pataje video a, kite yon kòmantè pou di sa ou ke ou menm ou konprann e ki video ou vle ke nou menm nou avanse sou li nan Marketing Digital. Setyèm pri an la se twòp chanjman, ok, sa a rele overdose d'information, majorite moun yo chanje twòp, ok, non sèlman de strateji, non sèlman de aplikasyon yo, ok, si nou te kapab dekòtike l pou ou la. Daprè ou chanje kanpay lan chak jou. E pa chak jou pou vin la epi wap fè chanjman de kanpay lan. Poukisa? Paske si ou di ou bezwen travay an ligne ok ou bezwen travay sou entènèt lan poukisa se chak jou mwen wè nan kanpay lan wap vire wap vire wap tounen woy tèt ou cho ou pa konnen ou pa jwenn klik ou jwenn 2 klik woy tèt ou cho pa gen moun ki ko achte non. Bay biznis an ligne pa fèt konsa gen yon algoritm ok gen yon robo ki la ki ap gade kijan ki le menm li pral travay pou ou selon estrateji ou itilize selon segmantasyon ou fè ebyen selon optimizasyon ok se sak fè il va falloir ke ou konprann sa wap fè a dakò donk ou chanje kanpay lan chak jou ou deja echwe. Ou chanje estrateji twò rapid. Donk si w kòmanse ansanm avèk estrateji de lans ki se kou pa klik, ebyen il va falloir ke ou genyen yon minimum de data avan ke ou menm ou ale nan maximize konvèsyon. On est bien d'accord? Donk ou pa kite li estabilize. Ebyen algorit Google ADS lan li menm li bezwen konnen sa ki rele yon anons estabilize pou l te kapab wè data yo e pou l te kapab ebyen E jere fason ke ou menm ou pral fè optimizasyon. Dakò? Donk, ou pa e kite li estabilize, sa reset aprantisaj algorit lan. Donk, ou sipoze kite algorit lan li menm li aprann kijan anons ou an li menm li pral jwenn moun ki pral achte l yo. Donk, pa sipoze fè twòp chanjman. Donk, se sa ke nou menm nou moutre w la. Ok nou moutre w 7 pren jodi an la pou sispann gaspiye lajan nan Google ADS. Premye pren an se chwazi pwodwi yon bon pwodwi. Apre n chwazi yon bon pwodwi jan nou ke nou menm nou moutre w la, CPC ba a li ka pa jwenn ou ka pa jwenn ase de kliyan. Ok kont pèfòmans yo enbyen chak kont yo menm yo pèfòme yon fason diferan. Ok move fati machandiz lan ki se leilon lan nou moutre sa. Nou moutre ti tès enbyen twòp ti tès ou pa fè ase de tès pou te kapab jwenn rezilta. Epi nou moutre w anons lan li menm li fèb. epi twòp chanjman. Donk, apati de 7 pwen sa yo, ou an mezi pou w te kapab fè tou le kontrè, oke, ebyen eh pou w te kapab rive nan sa ki rele rezilta. Donk, sispann gaspiye lajan nan Google ADS ansanm avèk trafik peyant, ebyen eh aprann kòman ke ou menm ou kapab fè l apati de, ebyen, eh zouti sa yo ke mwen ba w ansanm avèk anpil valè. Dakò? Donk, si w enterese ankò yon fwa pou w aprann plis de Google ADS, ebyen ou kapab toujou klike nan lyen ki nan deskripsyon an. pou te kapab rantre nan kominote nou an. Se te Augustin Nidjanski ki te la pou te sèvi nou. N ap rewè nan yon lòt videyo. Mèsi bokou. Tchaw!